Ok zanmi la vwa de la Amerik yo, mwen se Jean Robert Philippe kap sale nou depi Washington DC Mwen egzakteman devan kongre, alò tou pre kongre Ameriken Kwen ap gade dèyè dom nan la Gen tou la nou antoure avèk Ayisyen yo Ayisyen yo ki vin sose manifeste nan Washington pou yo mande administrasyon ameriken an pou li pran distans li avèk avèk gouvènman ayisyen an e pou yo chanje politik yo vizavi peyi dayiti nou la isi a nou gen anpil ayisyen ki la ki fè deplasman moun moun ke nou ankontre deja ki soti New York ki soti Boston e gen ki soti lòt kote tou nou konnen gen moun ki soti Miami. ki fè vwayaj la la pou yo vin la vin manifeste la nou deja pale avèk kèk nan òganizatè yo ki la e moun yo kounya se chofe ap chofe la anvan yo pran lari a pou yal desann pou yal devan la mezon blanch e pou yal pale avèk e administrasyon ameriken daprè pwogram ke otorite yo bay ke òganizatè yo bay e be yo di nou genyen plizyè e dignitè. Wo plase pami yo genyen minis jistis si n ta ka rele l konsa e Washington DC a Karl Racine ki gen pou l pran lapawòl san kontre avèk san bliye tou manm kongrè manm kèk manm nan kongrè ameriken an tou ki kapab pran lapawòl nan sikonstans sa tou. Nan jan n ap gade la a nou pral dabò kòmante Avèk kèk moun, mwen chwazi yon moun konsa, mwen chwazi yon madam ki li menm pral di mwen dabò se Lavwa Damerik, ou se Lavwa Damerik, retire la sa nan figo pou nou kapab wè w. Yo mwen wè, vwala. Donk nou gen avèk nou madam sa, ki bò, ki yon rele ki kote ou soti? Mwen rele Beatrice, mwen soti New Jersey. Ok, madam nan soti jis New Jersey pou l vin manifeste nan Washington. Alò. Fim tou. Elvina tout pitit fi li nou pral fè pitit fi a fè yon ti pale tou pa vre? Alò di nou poukisa ou vin Washington? Wè m fini paske mwen bouke avèk krim nan chak jou wap tande afè krim nan e m ta renmen al nan peyi m paka al nan peyi m akoz de kidnapping. Voilà e mademoiselle jodia ou mèt vini kreyòl li pa bon pa gen pwoblèm wap di oh pastor first time yon ti moman donk yeah remove the mask just remove the mask.

Ok, pa pale anpil pou m ka ka tradwi. Li di konsèy li chita tou senpleman paske l konnen ke gon chanjman ki dwe fèt an Ayiti, menm si ke l pat fèt an Ayiti men l konnen li son peyi ke l renmen e li fyè le fèt ke li se yon ameriken dorijin ayisyèn e se rezon ki fè li la. Alò, tell us more your friends e what do you expect from this march?
I expect like a lot more attention to be brought to the issue because Haiti is such a tiny country and it doesn't get a lot of respect that it deserves and a lot of attention that it deserves. Ok, li di n ke l espere anpil chanjman ta dwe fèt an Ayiti e ke l espere ke mach sa a li pral chanje lide ki genyen sou Ayiti, opinyon ki genyen sou Ayiti, men li espere ke se yon gwo travay ki genyen pou fèt, men sa pral pote anpil atansyon pou ke gen chanjman ki fèt an Ayiti. Nou remèsye w anpil e thanks a lot for your words, kind words. Thank you.
Ok. Pastè Fòj, se yon lòt ankò, yon lòt ki fè vwayaj la. M gen tan di ke Pastè Fòj avèk nou la, li soti an Ayiti e li vin nan manifestasyon. Pastè Fòj, pou ki rezon ke w soti an Ayiti, ou vin nan manifestasyon k ap fèt Washington? Mwen kwè jounen jodi a la, kèlkeswa moun ki se moun ki gen nanm, sa k ap pase Ayiti a la, ou pa ka rete pou w kwaze bra w, w ap gade, sou pretèks ou se pastè, ou se kretyen. Sa k ap pase Ayiti a la, se yon sitiyasyon inakseptab. Ayiti pat janm nan nivo sa ke li ye la jounen jodi a. E nou menm kòm lidè pwotestan, mwen di byen kòm lidè pwotestan, nou leve kanpe kont tout mal, paske Labib ban nou yon wòl santinèl, pou nou jwe yon wòl santinèl. Prezans mwen la a, nou goumen an Ayiti. Lafwa Daniel ou mete plis ke yon milyon wi san mil moun, yo pa okipe nou. Donk, n ap pèsevere, menm jan Martin Luther King te pèsevere, e jounen jodi a nou wè nou gen nwa ki prezidan, nou wè blan avèk ayisyen avèk nwa ka monte nan menm machin, al nan menm lekòl. Donk, nou la, nou vin kontinye avèk batay pèp la. Kesyon zafè referandòm, eleksyon, nou pa pral nan bagay konsa avèk moun ki pa legal. Manda Jovenel fini depi le 7 fevriye, ebyen nou kwè. Dwe genyen elu ki pou ranplase elu yo. Nou le pwotestan se demokrat nou ye. Nou kwe se elu ki pou ranplase elu. Men Jovenel pat janm oganize eleksyon pandan tanl lan. E jounen jodia li panse ke se yon lot konstitisyon ki pou delivre Ayiti. Non, se pa pwoblem nan sa. Ayiti pa gen pwoblem konstitisyon. Ayiti gen pwoblèm aplikasyon lwa. Si mesye sa yo lè yo chèf yo te konn aplike lwa yo, ebyen pa t ap gen bandi. Lè bandi fè aksyon malonèt, lalwa di kisa pou fè a bandi. Men mesye sa yo lè bandi a fè aksyon malonèt, yo pwoteje bandi. Paske se bandi a yo ki pou renouvle yo ba yo manda ankò. Nou di bagay sa yo fòk yo fini. Jij ap mouri. Elèv lekòl ap mouri. Pòv ap mouri. Klas mwayèn nan debalize nèt. Se enjistis sou tout laliy. Nou menm nou pa dakò enjistis. Paske bib nou an li di konsa se jistis ki leve yon nasyon. Tout yon nasyon pa gen jistis ladan l. Gen tolerans. W ap tolere kidnapè. W ap federe gwoup gang ki ta dwe nan prizon. W ap federe yo, w ap legalize yo, yo ap fè mach, yo ap pale nan radyo, ou pa janm al pran yo, nou ba w responsab. Mwen menm pwoblèm mwen avèk Jovenel, se paske li konn ki kote gang yo ye, li konn ki kote bandi yo ye, li pwoteje yo, e poutèt li pwoteje yo, m ap pini w Jovenel poutèt sa. Mwen pini w, pwotesto pini w poutèt sa. Ou konn ki kote gang yo ye. Ou pa vle a derasine yo, paske la lwa baw dwa pou ta derasine yo, men w tolere yo. E pou tèt sa nou leve kont Jovenel nou menm. Vwala se la vwa dlamerik nou isi a nou an dirèk nou sou Facebook avèk tout telespektatè nou yo dabitid nou toujou nan lè sa toujou pale avèk nou nou sot tande entèvansyon pastè Fòj ki nou ap pale la alò komite òganizatè la yap eseye mete yon ti disiplin nan men moun yo la paske gen lapolis la ki tou pre nou an la tou. Donk m kapab fè nou wè tou prezans polisye yo la. Pa bliye non, se Washington nou ye la. Donk polisye yo kanpe la, yo vin ap kontwole moun yo la, paske yo pa konnen. Depi, depi, depi, depi gen foul, toujou gen pwoblèm. Donk polisye yo vin la pou mete lòd, pou mete lòd nan dezòd, pou evite si ta gen dezòd. Donk òganizatè yo ka, dabò y ap kalme moun yo, y ap mande moun yo moute sou, sou twotwa la, pou yo kapab pale, pou yo kapab pale. Mwen pral pale avèk yon lòt moun ankò ki vini nan Washington, ki vini, ou mèt vini? E ap mò avèk yon gwo chapo de salin nan tèt ou. Donk e. Mò avèk yon gwo chapo de salin nan tèt ou. Nap bo rapidman alò di nou menm ki rezo kwen nan Washington e ki sa w bezwen di. Bon, sak mennen m nan Washington alò fòm di w m soti Orlando Florida. M se moun e nan nip peyi a, militan nan nip, moun nan azil espesyalman non m se Jean, Jean Drisquetan, moun Kapòl. Sak mennen m se Jovenel Moïse. M pa gen 2 bagay ki mennen m. Sa kap pase nan peyi m nan la, Li inaseptab. E non sèlman li inaseptab, menm si yon moun gon pwoblèm nan yon peyi, aktyèlman ou pa ka desann nan peyi a. Donk, mwen di Jovenel jodi a, jan Drisketan di, se nan chemen jennen, yo kenbe chwal malen. Li mèt fè sa l vle, n ap kenbe l kanmenm, n ap foul anba kòd kanmenm. Se mwen k voye di l sa. Vwala, se te yon lòt moun ki fè yon vwayaj soti Òlando pou l te vin la nan Washington. N ap pran yon poz e n ap tounen sou ankò talè konsa pou n pale ankò de plis. De manifestasyon sa kap fèt isit Washington DC kote gen yon komite òganizatè ki degaje pou degade. Mesye Limaj, m ap di w gwo bonjou depi te Limaj e m ap vin pale avè w kanmenm talè e nou pale nou pral derape talè la. Talè yon ti moman, n ap pran yon ti poz epi n ap tounen talè.